E 31 desanm 31 desanm Pwogram lan sou plas kwadèboukè Lepolis lapolis ka vin enjoy Devan nòtredam lan la Diw se bèl fanm lan Ou konprann E tout moun ka vin enjoy Men baron La pa gen filtè la Men vye granmoun bajwe a. Anvan bobel yo. E le polis la polis ka vin enjoy pase e nap gen program atè a la 31 premye. Anvan de pou son sitwa en pezib. Ki toute la polis ou ka antre vin enjoy ou de pou pa vin azam pase de pou vin azam ou konnen. Antouka, elas sosyete Cineas Info yo, wè si lapolis pa pran lanmò Sanjou, jou kap 31 desanm nan. Se paske nèg yo pa vle. Wè jan wè lanmò Sanjou ap pale 31 desanm se pwogram li ye. Si wap gade jan Izo ranmase moun anndan Vilaj de Dye, daprè enfòmasyon kem gen nan menm, moun sa wap gade yo ki te nan pwogram Izo a se pa sèlman anndan vilaj la yo sòti. Gen ki sòti Gran Ravin, gen ki sòti nan Tibwa, gen ki sòti Kanaran. ki vin nan pwogram sa. Ou wè lanmò san jou anonse pwogram sa? Si lapolis oubyen si leta peyi m tap deside pran lanmò san jou, jou sa yo te kapab pran l, tap mete yon afich, nenpòt moun kal nan pwogram lanmò san jou a, sa yo pran se pa yo. Antouka m pa fin baw tande lanmò san jou, lè w fin tande l ou kapab banm opinyon paw nan espas e kòmantè a. Yon lòt bò, e kote bèl ti manmi sa wap gade nan ekran an, apre bandi viv ansanm yo fin mete l deyò, E granmoun nan pale. E apre n ta pale gen pastè Marco ki di. E nenpòt moun ki gen kontak ansanm avèk e granmoun nan fè l jwenn li. M pral pran tande pa tande pastè Marco. E l di lanmò granmoun nan pa sou kont li. Manje l, kay li pa sou kont li. Antouka m pral fin ba w tande e lanmò san jou e n ap tou fè yon kout pye e nan Savyen. E bagay yo pa dous. Nèg yo kraze blennde a. Nèg yo fin boule blennde a nèt. E yo mete anba kòd tou nèg ki konn vann bèf e pou nèg Savyen yo. E jenn gason sa wap gade nan ekran an sa se li menm Antouka bagay yo grav, bagay yo tris, bagay yo vrèman konplike e nan Savyen Men lapolis pa abandone non. Ok, m salye tout pèp ayisyen La nou ka wè m kwadèboukè la Sa e bakòp Sa e bakòp san fra ni lwa a ki devan an la a M ban n. Bak wap mal konprann nan la Kwadè mezanmi gade yon kwadè bouke Kwadè bouke ou liye la e De je lwa Kijan liye kijan liye A e plas bawon la plen nan e A gyèt E m di nou sa e 31 desanm 31 desanm pwogram lan sou plas kwadèboukè lepolis lapolis ka vin enjoy devan nòtredam lan la diyoze bèl fanm lan ou konprann e tout moun ka vin enjoy men baron La a gen filtè la a. Men vye granmoun Bajou a. Ou konprann? Bobèl yo. E lepolis lapolis ka vin enjoy pase e n ap gen pwogram atè a la 31 premye. Ou konprann? Depi w son sitwayen pezib. Ki toute la police ou ka antre vin enjoy ou depi ou pa vin a zam pase depi ou vin a zam ou konnen zam ou pot ba baron la plènn ou konprann apre sa tout moun ka vin enjoy tout moun ka vin kale bounda yo e barèt barèt M82 a ap estale l ou konprann ok a ben 31 premye janvier. Apre nou fin bwe soup premye janvye a nan aswè vin debouye nou la sou plas la la ok. Ban yon la plen bwa kiyè san pè frapè. Ou konprann? Ae bon djaman an pa gen fek ladan nan non. Hum. Ahan. Yo di m gen lò e dyaman la a tou. Nou ka wè sa. E tout moun tou, machan foul. Kit DJ te envite, DJ pa te envite, animatè te envite ou pa te envite, ba nou lapè n ap fè pwogram. Ba kiyès san pè vrapè. Plip plip. E li l ye. Granmoun nan kay. Granmoun nan pòch. E bagay sa nou pa vle tande a. Humm. Fò timoun yo bwè gwòg yo. Baron Laplaine ba kiyè san pè fa pè. Yeah, fò timoun yo bwè gwòg yo. Jodi a, bay. Bay anvlòp. E kon sa n ye. Menm la polis m pa kwè yo peye nan anvlòp. Gade anvlòp nou gen la. Epi nou pral fè peyòl timoun yo la.

Gen sa ladann. Ti monnen sa yo yo menm. Ay ti monnen fatra bay. Ti monnen fatra bay sa yo. Bay. E bi men JPP jan l pase l pase.
An tou ka fè m. Kounye a sekirite a vin mete m deyò. M pa gen kote pou m dòmi.

Yo si asi devan, devan yn baryè. Ya de pèsòn ki pas, ki sèm yo done 5 dola, 10 dola. Ya de pèsòn ki van plizyè pen, ki sèm yo done pen avèk arjan pou bwa, men pou le moman je ne pa, je ne pa de famiy. Si je mò, si je fini mò isi a Mibalè, je ne pa de pèsòn pou fèr mon antèman.

Pou monte, pou ale o travay, pou ale travay. Le chofè fè me di, si, si, si, se mètnan je n'ai pa twouve de chofè pou avèk de vwati pou ese pou mwen, poukwa je sou zen vieya. Mètnan, on ne m'occupe pas.

La personne qui sait me donner nourriture, elle a un enfant qui ne se porte pas très bien, elle n'est pas ici, elle est partir, moi je n'ai rien à manger, je lui je reste comme ça, j'ai fait.
Maten an pandan map pandan m sou tiktok map gade m wè yon ti granmoun fanm kap kriye. Kadejy promo!
Li kòmanse kriye lap di lap di li pa gen moun ki pou lonje men ba li. Si yon moun pa lonje men ba li, li pap manje. Li kòmanse pale an kreyòl, li pale an fransè. Li pale fransè. Si gen yon moun ki konn ti granmoun sa a, ou mèt fè m jwenn avè l, m ap pran responsablite l jis li mouri. Lapè Bondye avè w. Si gen yon moun ki konn ti granmoun sa a, Fèm jwenn avèl men sonjem diw mwen li li kòmanse kreyòl li tonbe nan fransè si pou kapab mwen yon lòt ban mwen lapè Bondye avèw e mwen gadel byen mwen fè screenshot li lèl vini map gad 2 foto yo mennenn ban mwen manjel pa sou kont li kay pa sou kont li dòmil pa sou kont li maladil pa sou kont li mouril pa sou kont li lapè Bondye avèw. Kadejy promo. Lapè Bondye avèw.
Egal, m pa bezwen konn nan ki ki kote l ye, ke l te Okap, ke l te Okay, nenpòt moun ki jwenn li an, mennen l pou mwen pou m pran responsablite l. Lapè Bondye avè w. Chak m wè yon granmoun k ap soufri, li fè m reflechi a manman m, si manman m pa t genyen m. Jodi a li te ka nan soufrans yo ye a. Lapè Bondye avè yo. Lapè Bondye avè yo. Jodi a manman m te ka nan soufrans yo ye a. Lapè Bondye avè yo. Mwen gen yon rèv. Shayela. Ede m, ede m priye pou rèv la. Lapè Bondye avè yo. Di w ki rèv li ye? Ou te mèt pale.
Ede m priye pou m fè yon yon mezon dakèy pou granmoun twazèm aj yo. Lapè Bondye avè w. Granmoun twazèm aj ki pa gen moun ki pou pran swen yo, pou m fè kote m mete yo. Pou y ap manje, bwè, pou gen enfimyè k ap pran tansyon yo chak jou, pou gen moun k ap pran swen yo lè yo mouri, pou nou an antere yo. Lapè Bondye avè w! Lapè Bondye avè w! Lapè Bondye avè w! Se rèv pa m sa. Mwen menm m poko janm wè yon moun ki mouri pou l gen yon kòbi a lajan dèyè l k ap suiv li. Lapè Bondye avè w! Lè w ale, w ale de men w de pye w.
swa dèyè rido swa 471 moun ki sou platfòm nan la donk se ki sa li jodi a apopo de seli de sekirite a e ke nou ta vle e nan pe de tan e non sèlman mete debou e inogirel e pou antre nan batay se ki sa lta e ki apèl ki apèl e maten an donk ou kapab lanse avèk popilasyon kap tande bon e se se mesye se lèk wi e nèg imòtèl la. Nèg imòtèl la, dakò, mèsi. Mesye Selèk, e, donk, m pa konnen si se yon malantandi, oubyen si se okouran ke ou poko okouran, men m panse ke ou nan pozisyon pou ou okouran, li kapab petèt yon malantandi. Selil de sekirite a, li kanpe deja. Li inogire deja. Li sèlman poko pase a laksyon. E, èske ou pran sans byen sa m di an? E wi, sètènman, e sètènman DG. La ke, m poze kesyon an, se petèt ka pou pou nou ekle antèn an e petèt moun ki anba a. E ou konnen nan kad a a a konpli a a ke nou genyen e nou bezwen finans y konpli egalman.
Trè byen. Sa m kapab di, mwen kapab di ke, mwen kapab di ke nenpòt moun ki vle sipòte. selil sekirite a men kòman pou yo sipòte. Paske selil sekirite a li gon pakèt travay pou li fè, li gon pakèt rezilta pou l pote, ki donk nou bezwen sipò. Selil sekirite a bezwen sipò. Shelson bezwen sipò. Donk kounya lè yon moun ou bezwen konnen kòman pou sipòte selil de sekirite a, nou genyen mesye Selèk, nèg imòtèl la, ki kapab e kominike nou kòman pou nou sipòte selil sekirite a. Donk, mwen pa, mwen pap kapab desann la, paske ou konnen m pa, m pa yon tiktokè, m pa tèlman, m pa twò eklere nèg andeyò mi mesye, e m di mesye, mesye, paske dam nan pa la non, dam nan desann, tout moun ki la machine, Egzakteman. Donk e m pa twò konn anyen nan tiktok, se avan yè la e m ap bay paske lè tiktok vini m te nan prizon. Ou konprann? E ke.